Depi 2010, Pote Kole ap woule sou lezon. Repòtaj ki konsène plizyè domèn diferan pase ladan l. Pou semèn sa a, nimewo 201 Pote Kole a ap rafrechi memwa nou sou kèk repòtaj ki te pase andedan peryòd katran an.
Lenchaj se lè yon sitwayen bay tèt li jistis li menm. Fenomèn jistis popilè a repete ase souvan nan komin Bèlans. Yon delegasyon minustah rann li nan lokalite sa a, yon fason pou l al enfòme popilasyon an sou ki danje ki genyen lè yo pase yon endividi a lenfinitif san yo pa jije l. Nou te vin la deja depi an 2011, nou te fè dè ankèt, nou konstate ki sa ki rive. Jodi a la nou tounen pou n sansibilize pa rapò a sa n te wè, pa rapò a sa n konprann e nou gen yon swivi ke nou pral fè touswit apre kanpay lan ki gen dwa nan yon delè de 6 mwa a 1 an pou n kab wè kòman popilasyon an reyaji pa rapò a sa.
Madanm sa a gen 60 rekòt kafe sou tèt li. Li pèdi premye pitit gason l ke moun nan zòn nan touye akoz li te vòlè yon pano solè. Pou Bondye fè la jistis regle bagay la nòmalman pou sak pase a yo poul pa menm li deja pase m poul pa pase yon lòt. Pase se se ou menm ki fè se nou menm nou menm ki fè bagay la pa gen yon lòt moun ki sot yon lòt kote k jije ka Sa di se nou menm ki jije ka nou pou kont nou ni nou te byen fèl nou mal fèl nou menm nou oblije rete nou fè humm. Kontre sa nou rele lenchaj. Kanpay sansibilizasyon sa ke seksyon dwa moun nan minustah lanse gen kòm objektif, fè tout moun pran responsablite yo fas ak fleyo jistis popilè a.
Nan kesyon dwa moun, enpinite se pi gwo pwoblèm an Ayiti. Se tankou si nan evolisyon l nan domèn nan, Ayiti gen yon vitès li poko pran. Jiris, defansè dwadlòm, anbasadè Mataro yo pa janm manke yon okazyon soutni tout aksyon pledwaye k ap fèt nan kesyon dwa moun. Anvan anbasadè a pran retrèt, seksyon dwa moun nan minustah pibliye yon konpilasyon tèks li, on fason pou rann li omaj epi pwofite relanse deba sou eta de dwa ak enpinite an Ayiti. Anpil rezon motive piblikasyon Rien n'a été en vain, ki s on senbòl lespwa, on senbòl detèminasyon.

ak 12 kontraktyèl minisipalite a ka kòmanse travay nan pi bon kondisyon. 6 biwo deja enstale, gen depo ak sitèn. Yon sal konferans k ap pèmèt chita pale fèt pi souvan ant administrasyon kominal la ak asosyasyon k ap travay nan lavil la. Vye wout pou divize non. Vye wout toutan pow pow non. Ak sipò Minustah, pandan 3 jou, notab Site Solèy ak manm popilasyon an chita pale ak otorite yo, analize pwoblèm Site a, angaje yo pou yo rezoud yo. Inisyatè fowòm nan pwofite mikwo jounalis nan Otèl Oasis pou atire atansyon sou richès ki genyen nan Site a malgre tou. Jèn yo pwofite mande l edikasyon ak bon jan lekòl pwofesyonèl. Sant pilòt an reyabilitasyon. Se te yon gwo lekòl li te ye andedan Site a. Men kòm i y a ventan de sa, pa t gen pwogram ki te panse a jèn al lekòl, ki te panse a fòmasyon jèn. Donk se sa k fè pandan ven ane k sot pase yo tou li kraze.
Sa pap rete konsa, yon komite swivi mete kanpe pou veye respè angajman yo.
Si le guidon vient tout lejé pourquoi? Paske yon petite surface seulement ki tient la roue. Pwojè a koumanse mwa mas ak 3 komin, Petyonvil, Pòtoprens ak Kwadèboukè. Se komisè prensipal yo ki te pwopoze yo chak 4 polisye ki reponn ak kritè yo. Tankou fòk yo te deja konn monte bekàn. Sa va t'aider à reculer ton poids. Premye sousi monitè yo, se te wete nan lespri polisye yo tout move enfòmasyon yo te genyen sou bekàn epi ba yo bon jan teknik pou pedale san fatig. Excellent! Depi mwa jwen, patwouy sou bekàn yo te gentan pran lari. Kat polisye ki afekte nan inite bekàn komisarya Petyonvil la ap eseye fon ti pale ak jèn sou Plas Bwaye. Kòm bon jan polis kominotè, travay Julsaint se diskite ak sitwayen yo, chache konn pwoblèm yo pou sèvi yo pi byen.
Ayiti s on zile, dlo tribòbabò. Men, fòmatè yo rann yo kont ke pi fò Ayisyen non sèlman pa konn naje, men koze plonje a kareman ba yo latranblad. E menm plizyè nan jèn gadkòt sa yo pa t fè ladiferans. Kounya a, tankou anpil lòt, ajan 1 Mari Ketya kite laperèz dèyè. Deviz li prèske pa yon defi pou li ankò. Yon pwogram ki fèt mezi pye nèg yo pèmèt deja an 4 jou yo bay de rezilta ki pwomèt anpil.

Men yo dwe sou men yo. Se gadkòt yo ye. Pas pou pisin nan. Men mitan lanmè tou ble a, kote k ka gen reken k ap tann nan, s on lòt pwogram. Eben, fòmasyon an prepare polisye gadkòt yo, mantalman ak teknikman. Plonje 400 pye pwofondè gentan pa pwoblèm pou yo. Menmsi se poko tout pwomosyon an, patenarya sa a ant pnh ak UNPOL bay Gad Kòt Ayisyen an on bon ranfò.
Similasyon yon sèn krim nan yon sal Direksyon Santral Polis Jidisyè nan Pòtoprens.

Nan sèn similasyon an, yon kadav ki pandye, yon lòt kadav timoun sou yon kabann, ak sou yon tab yon ti nòt. On seri de siy ki montre ke se yon granmoun ki touye tèt li lè l fin touye timoun nan. Men daprè analiz sou sikonstans lanmò a,

Et c'est avec un ramassis d'évidence scientifique que l'on prend sur une scène de crime qu'on peut en arriver à une conclusion.
Daprè fòmatè yo, pi gran defi k ap tann anketè yo se aksepte verite lasyans bay la. Se sèl li menm ki kapab tonbe daplon avèk sa yon sispèk pral di nan jijman l. E se sa tou k ap bay bon prèv klè ki nesesè pou jij yo Trete yon dosye.
Katedral Pòtoprens la, byenke konstriksyon l te kòmanse depi nan lane 1884, si jodi an li te kanpe menm jan an toujou ak tout prestij li, Mwa desanm sa t ap fè l 90 etan depi mès ap chante ladan l. Men, sa te fini pou li 12 janvye a. E se pa sa k anpeche kèk randevou priyè toujou kenbe menm jan an. Sou sit sa ki s on patrimwàn nasyonal, sou sit sa ki gen pase syèk, dekò a chanje. Se konsa gen kèk mwa de sa, klòch santenè yo manke al Bwachat. Pou pwoteje 5 klòch ki rete yo, acheveche a mande konkou unesco. Kote lòt klòch yo te rete makònen anlè a? 17 wotè sa yo ye la a, jan yo peze lou sa a, desann yo sennesòf, mande materyèl ak ekspètiz. Koupe gwo bout fè ki te ansèkle yo, klòch ki rete yo, demakònen yo, enpi desann yo grenn pa grenn, san yo pa gen menm tèt fè mal. Klòch yo gen yon pase. Avèk operasyon sovgad sa a, avni yo pa menase. Souwè pou yo, sèke yon jou konsa, Nan rekonstriksyon peyi a, ya va ka riyonnen ankò.
Lè miray yo vin fèt la a, li pwoteje, lè lapli a tonbe, li pwoteje nou, paske lè dlo a ap desann, li desann avèk jaden nou, li fè anpil dega.
Pou pwoteje basen vèsan zòn nan, yo enstale plizyè senti ouswa sèy ki fèt ak wòch sèk. Lè gen lapli, sistèm nan pèmèt dlo a antre nan sòl la olye l al fè dega. Minustah lanse pwojè a depi 3 semèn ak 196 mil 967 dola us. Òganizasyon jèn pwofesyonèl pou sove Ayiti ap egzekite l. L ap dire si mwa. Gen 1,465 jèn, pami yo 440 fanm k ap jwenn travay, 300 goud chak jou. Yo gentan mete 52 senti mi sèk nan mòn Kleman. Sòti 2007 rive 2013, seksyon RVC Minustah ki gen misyon bese zak vyolans nan kominote defavorize yo, gen tan finanse 27 pwojè konsa. Mòn lopital domine tout espas ki antoure zòn metwopolitèn nan. Depi gen lapli, dlo anvayi fè gwo dega. Se sa k bay pwojè konsèvasyon sòl nan mòn yo tout enpòtans yo. Ekri nou yon tèks mesaj pou di nou sa w panse nan nimewo sa a. Oubyen voye yon imel nan adrès sa a. Ou ka suiv nou sou Facebook, Twitter ak YouTube.